Yo konsidere l kòm fizib la e se li k pèdi djòb li. Donk di kou, Jak vin ranplase l. M pa fòseman konnen, kesyon m ap poze. Pou n tounen sou sub, non, pou n tounen sou subdivision w t ap bay la, èske Dèlma fè pati de 1 ou 2? Nan, nan sa m ap di a la, ayayayayayayaya, m pa wè Dèlma non la. M ap sipoze l ap 1.
Wi, gon, wi, gon polisye ki di m ke Dèlma se, se. Non, Dèlma nan, nan 2. Dèlma nan 2, sa m wè la, wi. Gon polisye ki di m Dèlma se pou 1. Se pa pou 2. Bon, se byen. Ou te di sa. M pa konnen mwen, m pa konnen anyen nan subdivision yo. Se pa divize. Men kounye a si Dèlma pa divize, se ta gon pati ki sou. Yon pati sou 2.
Ou konprann?
Yon pati sou 2 oubyen yon pati sou 1. Brèf, mwen m ap pale la an fonksyon de dokiman pnh ki te tonbe anba je m, ou konprann, men ki date de plus de 4 ans. Ok de plus de 4 ans wi nou tap poze kesyon poukisa chanjman an ou konprann nan kontèks sa a eske sa rantre nan kad chanjman estratejik ki jeneralman konn fèt anndan lapolis la eske ekip ki la li estime parapò a sal bezwen kòm rezilta donk Jakadè se lòm di moman eske se paske yo Fè Mesye Ader konfyans byen antandi toujou nan lojik politik ekip ki la a oubyen kòmandman ki la a si w vle oubyen èske se apati de yon pwoblèm ki rive nan depatman nan nivo DDO 1 an epi yo di a fizib la se direktè depatmantal la m kwè se Mesye Dumont ki te la avan se direktè depatmantal la e ke direktè depatmantal la pèdi djòb li e Jacques Ader vin ranplase l alò poukisa nou menm nou poze kesyon an pa bliye Chanjman vini aprè sa k pase Bèlè a. Lè m di sa k pase Bèlè a, de gang, ou konprann, ki ap goumen ak lòt gang, sa vle di enplozyon nan mitan yo, m pa pral di enplozyon nèt non, yon sètèn enplozyon, yon sètèn enplozyon, pase si l te enplozyon, bagay la te ka pi rayi, brèf, ya, ya, ya, yon sètèn, ou konprann, gang ki. Rantre, envesti espas lòt gang ki touye de manb de gang, yo pran chèf gang, yo defere l pa devan ki de dwa, ou konprann, jijman fèt, ou konprann sa m di w la, ou pa konn kisa k deside, èske y ap met chèf gang nan prizon etsetera, donk tout sa yo fèt anba je si w vle, yon direksyon depatmantal polis, yon direksyon jeneral lapolis oubyen leta tou kareman nan tout konpatiman l, Ronald Deshommes ba la dewoule kòmsi pa t janm gen chèf nan peyi a, bon se petèt sa n rele Anachi a. Ou konprann? Donk se gang yo ki deside yo menm men kòman y ap dirije site a, men kòman y ap òganize yo. Donk èske chanjman sa li gen yon kèlkonk rapò avèk sa k pase nan mitan gang yo? Ankò yon fwa se kesyon n ap poze. Nou pa fòseman genyen repons la men nou note ke chanjman sa vini touswit apre briganday sa. Jacques Ader egal a li menm, Ronald Deshommes, Guerrier Dieuseul, d'un ton ferme, Ki vini la ki montrew ke li vle kanmenm batay ok li montre ke li konsyan de reyalite peyi a depatman an patikilye zòn wès 1 an e li pwomèt Ronald Deshommes e se la n te swete rive maten an pou l depase predesesè li a. Li rekonèt ke Dumont te ap fè yon gwo travay e li di li menm li vin la pou l fè bokou plis ke Dumont. Donk se kanmenm anbisye e yon moun ki ap viv nan yonn nan komin ki anndan departeman Lwès la, notamman nan nivo DDO 1, Ouest 1 padon. Donk lè l tande pawòl sa yo, li kapab nouri Yon sèten lespwa lè n konsidere ki sa reyalite ye jodi a. Men kounye a la a, gen anpil moun ki temwanye, ou konprann, sou eksperyans yo avèk Jacques Ader, eksetera, de vwazen, de zansyen vwazen, de moun ki pwòch li, ki pale ke Mesye Ader s on nèg ki rigoureux, s on konbatan, se yon nòm de teren, eksetera. An n di Jacques kounye a ta gen volonte Ronald Deshommes, guerrier Dieu seul, ok, pou li fè yon bagay. Mentnan, èske sa ap sifi? Nan jan bagay yo konfigire la, nan jan reyalite a ye a, nan jan sitiyasyon an ye la, pou l ta bay rezilta l dwe bay la? E nou tout konnen ki sa rezilta ye. Si w pran l nan nivo komin sa yo, Ronald Deshommes, ki konstitye West 1 an, ou dakò yonn nan pi gwo defi,

Al wi sèl Ronald Deshommes menm si li ta gen tout konpetans yo wi kapab rive fè sa. Rekipe yon seri de espas, pèmèt ke moun retounen lakay yo, pèmèt ke leta ki tap kouri tou li menm retounen nan batiman respektif yo, pèmèt ke gen sikilasyon anba lavil la, pèmèt ke omwen yo rekipere wout nasyonal nimewo 2 a ki bloke nou konnen nan nivo Matisan etc. Eske Jacques li menm rarive vè sa pou kont li? Paske sak gen la Ronald Deshommes guerrier de seul li pa yon nouvèl. Li tèlman konplike nou doute trè fò ke solisyon an kapab repoze sou yon sèl moun. Nou doute trè fò ke son lojik Messi ki enpoze. M pa konn si w la non. M panse yon nèg Kèlkeswa volonte ou ta ka genyen, konpetans ou ta ka genyen, si ou nan Lldezòm, Guerrier Dieu Seul, pa genyen yon politik serye bò kote gouvèneman an pou konbat gang yo reyèlman. Ou konprann? Yon politik de sekirite ki gen ladan l, si w vle, Ronald, Batay kont gang yo, monchè ou ka vin la Ronald les hommes guerriers étaient seuls epi ou griye malgre ou te gen dwa genyen tout bòn fwa. Donk pase si son politik serye kote ni cpt ni gouvènman Ronald des hommes yo tout wè nan direksyon sa ke fòk yo ba on sinyal nan Daily chache appointment. mwayen Please mobilize tout sa ki gen subscribe. mobilize kòm resous etc pou kontrekare gang yo. Depi tout aktè yo jwe patisyon pa yo, donk li kapab peyan. Men si ou nan yon ekip Ronald Deshommes, kote ou menm w ap gade adwat, epi tout rès moun yo menm ap gade agoch, nou doute fò ke rezilta ka vini menm si w gen bòn volonte, menm si w gen bòn fwa, menm si w gen kapasite a Ronald. M pa konn si w la non. Jakadèr, kèlkeswa nenpòt lòt moun tou ki nan yon lòt nivo anndan peyi a, kapab fè ladiferans. Men Ronald, sa n gen la kòm sitiyasyon, Ronald, nou kwè ke s on travay dekip pou l ye. E se sa n te toujou ap prekonize lè n ap pale de Leta kòm tou koyeran. Donk fòk moun nan nivo lapolis la jwe patisyon pal men atansyon fòk lajistis jan n tap dil off the record avèk yonn nan envite nou yo talè a fòk lajistis de son kote li menm lap fè travay pal la atravè tout chèn nan fòk chèf gouvènman li menm nan sa li genyen kòm prerogativ kòm atribisyon lap fè sal gen poul fè fòk tout minis ki enplike dirèkteman nan kesyon sekirite kel te minis jistis sekirite kel te. CSE, Sekretè Deta, Matyè Sekirite, ke l te Ministè Enteryè, ou konprann, fòk tout moun sa yo ap jwe wòl pa yo, ke l te mesye dam yo o nivo de CPT, nan japo ya te ba yo pou gouvènman li menm mete an aplikasyon. Donk fòk volonte a, li anndan tout Leta pou rive bay rezilta a ou menm ou swete bay la. Men Ronald, si se ou menm sèlman ki gen volonte pou konbat gang, si se ou menm sèlman ki vle konbat gang nan, si se ou menm sèlman ki pare pou konbat gang nan, monchè, m pa pral dekouraje w. M pa pral dekouraje w. Men m kwè ke l kapab yon batay pèdi davans. Pase banm di w yon bagay ki trè senp, ou pral bezwen moun. Ou pral bezwen mwayen. Li di mwayen, tout kalite mwayen. Ke l se an tèm dekipman, ke l se an tèm de lajan. Men sa yo se pa ou ki pral vin avè yo, se pa bagay pèsonèl pa ou. Yo fò gen de lòt moun ki dispoze pou ba ou yo. M pa konn si w la Ronald Deshommes. E gen yon saj ki te di m yon bagay yon lè. Li di, lè se ou k ap aji an solo, ou kapab fè diferans lan. Men lè se gwoup la k ap aji, depi nou travèse pa menm ideyoloji a, ou konprann, nou kapab fè mirak. E m panse jodi a nan kafou ke Ayiti ye la, nou pa bezwen one man show. Nou bezwen on ekip ki konsyan ke reyalite a malouk li mangonmen e ki deside mete yo travay kote tout moun nèt ap jwe patisyon pa yo e pou nou a rive sou vle A. Rezilta nou konnen an, piske n ap pale de sekirite, pèmèt moun sikile libelibè anndan peyi a, Ronald Deshommes. E mwen menm pèsonèlman, la m pa p pale fòseman de Jak, m ap fè yon konsiderasyon jeneral. M gen ti pwoblèm sa a, yon ansanm de nèg isi, lè y ap pran djòb. Paske, li pa sifi sèlman pou yo chwazi w pou pote boure. Pa egzanp, yo di Jhonny Fèdinan, ok, n ap mete w, pa egzanp, minis jistis. Kounye a, fò n gade. Fò m ka pran rekil la pou m di, èske m gen kapasite pou m ranpli wòl sa? Poukisa se mwen yo chwazi? E lè m vini kòm minis jistis, gade ki sa politik gouvènman ye an matyè de jistis e sekirite. Si m dakò kounye a la, mwen ki sa m fè kòm egzijans pou m ka rive yo aplike politik sa, etsetera, pou n avanse. Men m pa ka pran djòb la avègleman, ou nan l dezòm, mwen vini, Epi o bou de wout m tonbe ap plenyen Ronald. Men lè sa se ou kap pase lèd. Pase pasif kòm aktif. W ap asime l pou gouvèneman pou ekip la. A mwens ke kounya la ou ta estime Lapalaw. Maron Zola, gade sa k pase avèk notre fameux Andresol. Ou konprann? Lansyen direktè jeneral de lapolis aktyèl Daily appointment sekretè deta please subscribe.
a la sekirite nan gouvèneman sa. Gen moun pa egzanp ki bliye si Andresol nan gouvèneman. Poutan, lè Andresòl t ap enstale kòm SE, se vre, moun yo te kwè ke si y ap gad fonksyon SE a, li gon pwa l gen dwa pa genyen, men Ronald, lefèt ke se Andresòl kanmenm, te gen anpil atant. E sitou, anpe pli ta, yo t apral rann kont ke Andresòl li genyen yon soutyen, si w vle, m p ap di total, men li pa t yon senp sekretè deta, si byen ke jodi a yo eksepsyonèlman kreye plas pou li nan CSPN nan. Men, ou dakò, janvye sa la k pral vini nan pral fè andresòl 1 an. Men nou pa ka di nan batay, si gen batay wi, nan batay k ap mennen kont ensekirite anndan peyi a, nan batay k ap mennen kont gang yo, ke andresòl gen anprent li ladan l, byen atandi, si gen batay. M pa konn si w la. Donk, jodi a, si yon moun ap pale de andresòl, dezole de le dire, ou konprann, si moun nan di w ke se yon desepsyon, Poutan, alò, si te gen, jan w di an, si te gen batay, si w te wè l, li ta ka toujou enplike ladan l, piske se pa, André Saul pa t ap devan sèn nan, pandan ke genyen direktè jeneral lapolis nan la. Enben, se sa m sot ap eksplike w la. Mwen di w konsa, kèlkeswa jan w nèg, ou ta gen yon pase gloriye, oubyen tou ou ta konpetan, oubyen ou ta gen tout kalite fòmasyon, si prezans ou, li pa enskri l nan kad yon travay dekip, Wap pase kòmsi ou pat la. Ou konprann? E sa m di w pou nenpòt kiyès ki a. Mwen di w yon bagay ki trè senp. M pran ka Latibonit lan semèn dènyè. Mwen di w konsa an mwen de 4 a 5 an, se pa 2, 3 komisè divizyonè ki vin pran tèt depatman. Men lè yo vini, yo chak vin avèk lo pwomès yo, etsetera, lo pwojè yo pou di men kòman yo pral konbat gang yo. Men ofinal, se pa mwen k ap aprann nou, nou wè kòman yo soti. Ou konprann? E lè m pale avèk kèk ladan yo, yo poze de pwoblèm. De pwoblèm ki petèt soti nan pi wo nivo. Ou konprann? Swa o nivo de otorite politik yo oubyen o nivo de kòmandman. E sa fè m di w, si ou menm ou vin pou yon djòb, ou fè de egzijans, ou di men kòman ou vle Ou pa dakò Ronald Deshommes si kondisyon yo pa reyini pou retire kò ou, se ou kap lèd. Se sa m di w. Menm si w te gen tout kalite volonte du mond, tout bòn fwa du mond. M pa konn si w la. E monchè mwen m byen kontan ke ou poze pwoblèm nan konsa paske m ap eseye gade m pa m vin pa kwè nan chanjman ankò. Cette histoire kwense moun met moun pa kite moun pou moun nan komsi m wè se jus kreye job e pèmèt ke de nèg vin byen pase ou wè ka andresol ou pran la jodi a la andresol li redwi a yon simple anplwaye leta kap touche yon kob ou konprann men ou pa wè tout sa andresol genyen kom bagaj tout sa ke l genyen en terme de pase Nan lapolis la sa l fè deja? Ou pa wè kòman yo a kontribisyon jodi an la pou rezoud pwoblèm nan. Sa vle di pou mwen menm jodi an, se pa ke m pa m ap minimize chanjman ki fèt, m pa kwè nan tèl pèsonaj eksetera, m jis pa wè chanjman pou ki sa. Ou konprann? Paske sa gen lontan m ap gad chanjman, m wè se se se moun yo k chanje, men sitiyasyon an li menm li rete entak. Sitiyasyon an pa chanje, okontrè! Rezon pou lèkèl ke Jeneralman, moun isit pretann ke yap chanje tèl moun nan tèl pòs. Monchè, rezon ke yo pran pou chanje moun yo, se pa janm sa a ke chanjman an vin rezoud kòm pwoblèm vre. Pa egzanp, Adè, bon, Jacques Adè nan Latibonit, dezyèm pasaj, tout moun konprann ke se politik la ki revoke l.

Pòs de direksyon departemantal lan, paske politik la gon pwoblèm ansanm avèk li. Men se pa paske yo te kite l alèv pou gade kisa ke l ka fè, kisa l ka pote kòm kontribisyon, paske l te pase nan pòs la deja, tout o mwens gon minimòm de rezilta ke l te bay. E pi, moun yo ap ranje yo pou gade si misye ka tounen avèk menm kalite rezilta ke l te bay la. Jodi an la Jacques Ader nan direksyon departemantal Lwès 1. Wi ka gen de atant, wi misye ka batay, wi misye pwouve l deja etc. Men chanjman ki pou fèt lan se chanjman de strateji o nivo de moun ki gen kòmand peyi a nan men yo. Men le fèt ke moun ki gen kòmand peyi a nan men yo jodi an la, si se pa jan n renmen di l la, si se pa gang nan k leta se leta ki gang nan. Enben ou pap janm jwenn de solisyon konkrèt pa rapò a batay lan. Se vre nap toujou di wi ban nou adè, wi ban nou. Egzanp bon mesye gade gade komisè Tabar la mesye. On nèg ki tap batay ase byen. Epi gon senpl aksidan de listwa m pa konnen kòman m ka rele l ki retire misye nan pòs la epi me Tabar jodi an la me ou konprann? E kòman misye te rele ankò? Gauthier. Komisè Gauthier, vwala. Ou konprann? Nèg yo retire Gauthier, epi yo met yon lòt moun. Men, sa Gauthier t ap lite pou l pa rive an, moun ki vini an, e pa batay sa l mennen non. Oubyen, li gen dwa eseye mennen l, men l pa rive. Metòd pa l, li pa efikas. Li pa rive. Poukisa l pa rive? Se paske, jisteman, o pli wo nivo, gen de bagay ki konkokte, ki depase kapasite moun sa a. E se sa k fè ou wè ke gen anpil fwa moun y ap di, mesye, E lapolis la e pa kapab lapolis la sesi mwen menm mtoujou ret kwè mesye se pa vre mtoujou ret kwè ke lapolis lan kapab mtoujou ret kwè ke sak gen la si genyen de bòn volonte gon solisyon reyèl ki ka jwenn a li paske se jan nou toujou ap dil lan bandi an pa gen randevou avèk lanmò bandi an bezwen ke ou disyadel. Ou persuade l ke li pa pi fò pase w. Sè Yann ap fè yon ti pale yon ti bat bouch antre nou. Si w pran le le grand sud, ou pran les Nip. Men mesye, m pa konnen non kisa Muscadin genyen an plis ke lapolis la k fè ke bandi yo pè pwoche misye konsa. Eskize m, se pa apoloji ke m ap fè non, ou konprann? Se pa yon kilt pèsonalite ke m vle fè non. Men m pran yon egzanp. Paske kisa kisa k fè yo di w Leta a se yon Leta, pa gen fòs ki ka pi fò pase l? Se paske Leta gen demonstrasyon de fòs ke l ka fè ke lòt yo pa ka fè. Men si Leta a rete mesye nan yon sèl estrateji, chak jou se menm bagay yo. Nou chanje moun, nou kite pwoblèm yo an antye. Map tande resamman la yon zanmi kap map tande sou rezo ok epa Valery Numa ki tap pale de sa yon reyinyon estratejik ki fèt epi gen moun ki te moun yo fè reyinyon kont li an li rele moun ki te nan wo kòmandman an pou l di monchè men sa m tande de mwen èske w konprann sa vle di ke pwoblèm yo se la pou yal poze wi. Al gade strikti yo k ap planifye bagay yo. Al gade moun ki o pli o nivo k ap pran desizyon yo. Al gade ki ramifikasyon ki genyen. Se la pou chanjman yo chita. Paske sinon, n ap fini ansanm avèk tout moun nan peyi a, mesye. Epi gen yon peryòd k ap rive n ap chache yon grenn moun, nou p ap jwenn li. Moun yo ap pè vin griye tèt yo. Sistèm n ap bwè yo.
Sa vle di ke se paske Elbe pa t bon kòm direktè jeneral lapolis? M pa ret kwè sa. M plis ret kwè ke son sistèm ki griye misye. Se paske Ader pat bon nan Latibonit nan dezyèm pasaj li, m pa ret kwè sa. Se sistèm nan ki manje misye. Se paske Gauthier pat bon nan Taba, m pa ret kwè sa.
Se sistèm nan k manje misye ankò. L pare pou Rameau.